Chakra se yon ansanb de bòl denèji. Chakra a li reprezante tankou se yon disk, tankou se yon wou, sètadi ke li toujou an mouvman. Du moman ke ou menm ou aktive chakra sa yo, ou pral wè ke disk sa a li toujou an mouvman. Se sak fè ou menm antanke yon spiritualist, ou pral gen du mal pou ou konpòte mal. Ou pral gen du mal pou ke ou menm ou arogan. Ou pral gen du mal pou ke ou menm Ou trè agresif poukisa se paske nan pwosesis de aktivasyon chakra sa yo ou vin degaje seri de enèji ki rann ke kò an avan li poze yon aksyon ou genyen yon ansanbl de eleman ki di w non, stope w. Se a travè de chakra sa yo ke ou menm ou pou al pote tip de repons sa yo. Nou te pale de 7 gran prensipal chakra ke nou menm antanke spirityalist, nou itilize nan kò nou. Nou te pale de chakra de la baz, chakra seksyèl, chakra onbilikal. Alò, nou te di ou kòman ou kapab aktive yo, kòman ou kapab debloke yo. Deja nou di ou chakra se yonn nan eleman ki reprezante tankou yon disk. Li toujou an mouvman an fòm egi du mont. Si ou aktive yo, se sa k fè kò ou ap toujou pote de bon rezilta paske ou menm se yon moun ki ranpli de enèji. Alò, Chakra sa yo, ki sa ke yo menm yo fè? Yo resevwa de enèji, yo transfòme yo e yo distribye yo nan diferant pati de notre kò. E answit, yo ekspilse de enèji negativ ki rantre a lenteryè de notre kò. Donk, si ke ou menm ou pa aktive chakra sa yo, ou konnen kantite de enèji negatif ki akimile nan kò ou, ou konnen konbyen de maladi sou le plan mistik ki rezide nan kò ou. Alò, jounen jodi an, nou pral kontinye avèk diferan tip de chakra yo e kòman ke ou kapab deblòke yo. Nou fè yon ti pase tou piti sou chakra de la baz, nou te di ke ou sipoze debloke l ou byen aktive li atravè de meditasyon pandan ke w ap itilize yon antra ki se lam, L-A-M, pandan ke w ap repete li konsa. Lanmou. Donk, pandan ke ou menm w ap medite, w ap repete tout mantra yo konsa. Sa pral depan de tip de chakra ke ou menm w ap aktive an. Dezyèm mantra nou te pale de li se mantra seksyèl lan, kote ke pou aktive li. Ou sipoze itilize meditasyon ankò pandan ke w ap aplike yon mantra ki se vam, V-A-M. Twazyèm chakra ke nou menm nou te pale ou de li, se chakra onbilikal, kote ke ou kapab itilize yon mantra pou aktive li ki se ram, R-A-M. N ap kontinye ansanm avèk. Lòt tip de chakra yo, kote nou te genyen chakra du coeur, chakra de larynx, chakra du troisième oeil et chakra coronaire. Donk se 4 chakra sa yo ki te rete nou. Chakra du coeur se yonn nan chakra lè ke li menm li aktive, ou pral wè se yon moun ki itilize sa ki rele lanmou, paske depi ke ou menm ou wè kè, ou refere ou a lanmou. Ou pral itilize yon lanmou fratènèl, menm lè ke ou menm ou pral itilize yon lanmou agape, lè sa a, ou pral itilize l avèk tout kè ou, san ipokrizi, se avèk tout nanm ou w ap renmen moun ki bò kote w e w ap renmen moun ki nan vi w lan. Lè ke ou genyen chakra sa ki aktive, ou p ap gen plas pou sa ki rele rankin, ou p ap gen plas pou sa ki rele edmi. Lè sa a, ou wè tout ou menm se renmen moun ki bò kote w, pataje avèk moun ki pa genyen. Donk lè sa a ou ap resevwa de kado ki vyen de la nati. Pou ke ou menm ou aktive chakra sa a, ou sipoze itilize yon mantra ki se YAM. Y-A-M. Nou prale pou senkyèm chakra ki se chakra di farenks. Se ta di ke chakra sa a li gen pou wè avèk sa ki rele la kominikasyon. Se li menm ki pral pèmèt ke langaj ou sa wap repete se son de pawòl ki trè rasyonèl. Tout sa ke ou menm ou pral di, li pral genyen le sans de la sajès ladan l. Ou pral gen le bon sans de la kominikasyon. Lè w ap pale avèk yon moun, ou pap itilize sa k rele la gwosyète. Se yon moun ki pral itilize yon sajès ki trè wo pou pale avèk nenpòt moun. lawogans pa w fè pati de ekip zanmi w yo. Se yon moun ki pral toujou itilize lasajès. Se yon moun tout pwopo ki pral degaje nan bouch ou se son de pwopo pozitif. Ou pa p yon moun ki pral itilize de pawòl malsèn. Se yon moun ki pral itilize de pawòl. Ki kapab edike moun ki bò kote w. Moun ki bò kote w ap toujou anvi tande w paske pawòl k ap soti nan bouch ou se pawòl sakre, se pawòl ki kapab edike nenpòt tip de moun ki bò kote w. Timoun tankou granmoun ap renmen tande w paske pawòl ou se pawòl dò. Donk lè w pa aktive li tou, li pral difisil pou ke ou menm ou gen yon kominikasyon ki trè bèl. Oubyen li pral difisil pou ke ou menm se pa yon moun ki pale trè lèd. Donk m panse ke e. Li trè enpòtan pou ou menm ki ap gade e tande videyo sa a pou kapab itilize chakra sa a. Se jis pou ke ou kapab rantre nenpòt kote ke ou menm ou vle. Paske la pawòl se yonn nan eleman lè ke ou menm ou itilize l sou le plan pozitif Li trase de gran chemen pou ou. Si pawòl ou gen tras de la sajès ladan l, pa gen kote ke ou menm ou pap ka rantre. Pou ke ou menm ou aktive chakra sa a, ou sipoze itilize pawòl sa ki se, Jam, Jam, J-A. M. Alò, nou prale dirèkteman pou sizyèm chakra lan ki se chakra di twazyèm èy. Se yon nan chakra lè ke ou menm ou aktive l, ou gen le bon sans dentwisyon. Sètadi ke si lide ou di ou pale yon kote gen tèl bagay ki pral pase, Ou sipoze retounen paske twazyèm è yo ouvè se li kap gide w ou wè pli lwen pase yon moun ki pa ouvè twazyèm zye li pou ouvè twazyèm zye ou ou pwal itilize sa krele meditasyon donk ou pwal eseye klike sou video sa nou wè ki parèt nan ekran pou nou konnen Kòman pou nou ouvè twazyèm èy nou pandan ke nou pral itilize mantra sa a ki se Om, O-M. Donk, pandan ke ou menm wap medite, wap itilize mantra sa a kòm yon fòs pou aktive chakra di twazyèm èy ou. Nou prale nan. Setyèm chakra lan ki twouve l nan sant tèt lan oubyen nan sant kran nan ki se chakra koronè lan kote ke chakra sa a se li menm lè ou aktive li ki pwal mete ou nan chemen de la spirityalite. Li pwal eveye mond spirityèl ou. Donk. E se la ke nou menm nap retounen nan yon video ke nou te fè, nou te parle de la spiritualite ou byen koman pou eveye mond spirituel ou. Alo, si ke ou menm ou vle eveye mond spirituel ou, se yonn nan chakra ki trè zenpòtan pou ke ou aktive li, pou ke ou arive. eveye mond spirityèl ou trè rapid se chakra ki se chakra koronè w lan pou ke ou menm ou aktive chakra sa ou sipoze itilize pawòl sa ki se awoum a u èm donk m panse ke ti videyo sa kapab itil ou pou ke ou aktive chakra ki twouve yo nan kò ou yo, se jis pou ke ou menm ou vin devni yon lòt moun. Donk, yonn nan bagay nou sipoze konnen, se ke laspirityalite se yonn nan chimen ki kondwi nou vè s kon apèl siksè. Se yonn nan chimen ki mennen nou vè sa ki rele onètete, li mennen nou vè sa ki rele diyite. Donk, se yonn nan bagay tou ki pral pèmèt ke nou pratike sa ki rele byen olye de mal. Fòk ou pa janm bliye. Toutan ke ou menm wap pratike mal, li gen karma ki pwal repoze sou pitit pitit ou ki gen pou fèt. An nou eseye pwatike le byen. An nou eseye pwatike le byen paske le byen li pwovoke plis byen toujou. Toutan ke ou menm ou pratike byen, ou gen plis chans pou ou jwenn sa ki rele benediksyon. nan men tout jeni ki twouve yo nan tout kwen lanati. Fòk ou pa janm bliye, la veritab fòs kòmans par la sajès. An nou pratike le byen, an n pratike la sajès. Se de pli gran kle ke nou menm nou posede pou nou kapab ouvè pòt siksè, pòt. Bonè. Alò, si ou te vini sou chèn nan pou la premye fwa, pa neglije abòne yo. Rete la avèk nou. E si ou te la deja tou, like epi pataje l. Se jis pou ke tout moun ki pa fè pati de chèn nan gen yon opòtinite. Pou yo aprann ti kras bagay menm jan avèk ou. Mèsi.